Sou Zeno Radio ak sou divès lòt platfòm entènèt nou yo. Nou kontan pou nou antre lakay ou pou n pote pou ou dezyèm soti ribrik sa a ki pote non Ayiti pa nou pou lane 2022 a. Ayiti pa nou se yon ribrik kiltirèl, sosyal ak ekonomik ki valorize patrimwàn peyi Dayiti yo. Pou dezyèm soti ribrik sa a, pwofesè Monette Fils pral pale nou sou Pak Nasyonal Urbain Matisan an ki chita nan yon zòn ki vin yon zòn wouj nan peyi an Depi kèk tan, li genyen ladan li yon gwo richès natirèl ki se pyebwa. Nan emisyon sa a, rektris nan inivèsite FISICAM nan pral pale nou sou Pak Nasyonal Urbain Matisan an. Ann koute pwofesè Monette Fils. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission de l'heure du verbe fondée par le feu pasteur Daniel L. Pierre. El Pas

Men jodi a, nou pral pale de yon pak ki sitiye nan yon milye ki pa twò kòrèk, yo pale de milye defavorize. Nan mitan milye sa a, fokal, ki vle di, Fondasyon Konesans ak Libète, ki se yon ong, sètadi yon òganizasyon ki pa nan gouvènman, te deside fè demach, Poulisa amenaje yon espas ki te toujou egziste, ki pa t gen antretyen e ki te genyen anpil ensalubrite ladan l. Men, li te genyen e li kontinye genyen yon gwo richès natirèl ki se. pyebwa. Fokal te atire pa pyebwa sa yo, verdure ki te genyen nan ti milye sa a, e li te deside pou li transfòme espas jewografi sa a an yon park avèk moun nan zòn yo pou li mete li o sèvis popilasyon an an jeneral. An 2007, Yon arete prezidan Repiblik Dayiti a deklare zòn nan ditilite piblik, sa vle di li pa pou mèt li yo ankò, li pou Leta e o sèvis de tout popilasyon an. Arete sa a te parèt nan jounal Le Monitè ki jounal ofisyèl Repiblik sa a. Yo rele li. Pak Nasyonal Urbain Martissant nan Pòtoprens, Ayiti. Martissant se yon gwo katye Pòtoprens ke ou jwenn sou wout nasyonal nimewo 2 a lè ou prale Kafou e ki mennen nan tout depatman ki pi ba li yo nan sid. Ou kapab jwenn 5 depatman, rès depatman Lwès la, Sid Kay, Sidès nan Jakmèl, Nip, Miragwàn, Sidwès an Jeremi. Pak la sou sipèfisi 17 ekta ki vle di 13 kawo tè konsa. Li se yon afè de 4 pwopriyete prive. Youn se pou yon dansèz ameriken, Catherine Dunham. Li te achte l an 1935, epi li te konstwi kay li sou li ak tout peristil li. Dam sa a t ap fè yon doktora ann antwopoloji sou orijin Afriken. Pou sa, li te vin ann Ayiti pou li te sa pran kontak avèk vodouyizan,

Gen abitasyon Leclerc yo pretann li te pou Pauline Bonaparte, madan Leclerc depi lakoloni. Sou pwopriyete sa a te genyen tou yon gwo otèl de liks ke yon Fransè te konstwi e dirije. Anpil gran tèt atravè lemond te konn vin nan otèl la jiskan mitan lane 1980, Lè près ameriken fè konprann ke se Ayisyen ki bay sida, li reprezante yon H nan 4 H gwoup moun ki pote viris la, Ayisyen, Omoseksyèl, Emofil, Eroinoman Nan epòk sa a, touris ki konn vin ann Ayiti yo ale Sendomeng. Sou tout teren sa yo, gras a yon ekip byen striktire ke Fokal mete sou pye, Pak la te konsevwa, kreye, amenaje, jere. Sa ki pi byen ak Pak la, Se kijan fokal entegre popilasyon zòn nan andedan pwojè sa a ki vini pwojè pa yo. Anplis, li sèvi yon pon ant enstitisyon leta yo avèk popilasyon an e li asire ke yo jwenn sèvis de baz ke yo bezwen antan gwoup, antan yon kominote ki dwe viv. Pa egzanp, dlo abwa pase nan lari a, nan tiyo devan je yo, men yo pa genyen aksè a li. Fokal mennen sante piblik vin trete ma dlo pou anpeche pèp nan zòn nan pran maladi tankou malarya avèk filaryoz. Li mennen travo piblik, vin ramase dechè fatra, avèk ranblè tranbman tè 12 janvye 2010 la, aprè 2 lane li te fin pase. Nan pak la, gen yon pati ki rezève pou mò tranbman tè ke paran yo pa t fè dèy yo. Se yon espas de rekèyman kote moun kapab ale, pou panse ak mò yo. Dayè, atè sou esplanad la, devan yon tonm ki genyen yon gwo kwa sou li, genyen foto yon revenan. Nan yon lòt pati pak la genyen yon jaden potaje, kote yo plante a chak rekòl legim pou manje. Tankou tomat, berejèn, kalalou, epina, chou, kawòt, e epis tankou safran, jenjanm ak anpil lòt ankò. Sou modèl jaden sa a, ki fèt leplisouvan andedan kawoutchou, ak bokit, popilasyon zòn nan kapab imite li pou yo genyen pwòp ti jaden pa yo tou. Konsa, yo kapab manje, e si li plis pou yo, yo kapab vann rès la. Gen yon lòt pati ki trè enteresan nan pak la. Se pati plant medisinal yo. Li genyen tout kalite fèy pou laswenyay, sa ki bon pou tous, gòj fè mal, kò rèd, kò kraze e fèy pou beny. Nan kategori sa a, nou jwenn choublak, lalwa, grenad, zoranj si. pat rakèt, fèy masketi. Genyen tou pyebwa ki bay plizyè varyete fwi tankou abriko, gwayav, sitwon, zoranj dous, grenad, mango. Anyen pa neglije, yo panse menm avèk dijesyon moun e yo plante fèy ki kapab ede nan sans sa a. Ou va jwenn gwayav, ayiyayo, bwadòm, koulan, papay, kasese. Gen menm plant mistik. Pa bliye, se yon abitasyon ki te genyen peristil ladan l. Yo respekte lespri lwa yo. Se pou sa, ou jwenn tout fèy ke yo sèvi nan seremoni mistik, tankou pa janbe, pwa madyòk, fèy lougawou, ave, amwaz e yon pakèt lòt ankò. Pak Nasyonal Iben Matisan se yon pak ki pa tankou tout lòt yo ki gen nan peyi Dayiti. Ayiti pa nou kontan pou li dekouvri pak sa a e ankouraje tout moun ki kapab pou yo ta vizite l yon jou nan lavi yo. Ou kapab pase plizyè lè nan vizit la e ou pap fatige. Sa ki enteresan avèk pak sa a, se kijan fokal pran an konsiderasyon moun ki ap viv ozalantou l. Yo se patnè pak la. Li envite yo pou yo patisipe, e yo patisipe avèk òganizasyon yo ke yo te genyen oswa yo mete sou pye, pou tout moun ka byen reprezante ladan l. Konsa, popilasyon an pran konfyans, yo gen kèk transparans nan jesyon bagay kominote yo e sitou yo konsidere tèt yo tankou moun tout bon. Men pou sa, Nou bezwen moun byen fòme e onèt pou devlope estrikti sa yo tankou psikològ, sosyològ, travayè sosyal, edikatè ak tout lòt yo. Ayiti pa nou ankouraje lòt ong yo pou yo ta fè yon travay apeprè konsa nan popilasyon an kote y ap travay la pou tout moun ka patisipe e pote apò yo pou yon sosyete pi bon, pi jis, pi onèt, kote tout moun kapab viv ansanm nan lapè, laserenite. Ayiti, se pou nou li ye, se pou Ayisyen li ye, se pou pitit nou li ye e pou pitit pitit nou li ap toujou rete. Menm etranje a. achte ladan l, apre li prale e li ap kite tè a atè a, tankou Franse a ki te gen otèl la, dansè Ameriken an ki te gen kay li ak perisil li. Yo retounen nan peyi yo E pak la pran plas li andedan kominote a. An nou mete men. See you next Sunday by the grace of God. Bye bye. Emisyon Ayiti Pa Nou an rive nan bout li. N ap raple w t ap koute pwofesè epi rektris nan inivèsite Fils Sécam nan, Monette Fils, ki t ap pale nou sou Pak Nasyonal Urbain Matissan an. Nan preparasyon an se te pwofesè epi rektris nan inivèsite Fils Sécam nan, Monette Fils. Nan mikwo prezantasyon an se te mwen menm Jean Élie Paul. Nou kase randevou avèk ou pou yon lòt jou. Bye bye tout moun.